Hello guys Koman nou ye tout fanatik mwen yo Eske nou la Si nou la fèm konnen fèm wè nou la paske m sispèk ke nou pa la m sispèk ke m wè nou pa la fèm wè nou fèm wè nou fèm wè nou mete dife anba video sa kòmante pataje epi abone ou konprann fèm wè nou la ti mesye nou yo sot chanpyon la ti mesye nou yo sot Chèf yo nan boul figi yo la a. Nou sot masakre sa pou nou masakre yo epi nou arive chanpyon, konprann? Men kòman ti mesye yo t ap selebre koup la a, konprann? Ti mesye U14 nou yo, yo t ap selebre chanpyon sa a, tit sa a, tchalenj sa a. Nou sot chanpyon nan boul figi yo la a, konprann? Sa fè m fyè, sa fè w fyè tou wi, paske ou se yon Ayisyen. Fè w fyè, ou konprann?

Ok nou sot gade kòman ti mesye yo tap selebre Yo tap selebre koup sa Yo tap selebre tit sa Challenge sa Ti mesye 14 jou anpil love pou nou anpil respè pou nou konprann Depi ou se ayisyen ou paka pa fyè Wi mwen fyè paske m son ayisyen Ou fyè tou paske ou son ayisyen Ti mesye sot leve drapo nou byen wo Leve drapo nou byen wo nan boul figi yo, konprann, nan boul figi vwazen e nou se, nou pase wou lwa se vwazen, nou pase wou lwa se vwazen, vwazen! Leve pye w woy manman, leve pye w woy papa, leve pye w, zoukoutap, zoukoutap! Ti mesye yo sot chanpyon la a, Ayiti sot chanpyon la a, I 14, nou sot chanpyon la a! Sa fè m fyè, sa fè tout Ayisyen fyè, depi se yon Ayisyen yo pa ka pa fyè koup sa a, yo pa ka pa fyè tit sa a, konprann. Sa demontre ke nou menm Ayisyen, sa demontre ke nou menm Ayisyen nou kapab, nou kapab, nou ka fè bagay, men Sak kraze nou se akadema nou pa jwenn nou pa jwenn akadema nou pa jwenn akadema nou pa jwenn sipò leta ou konprann sa e yonn nan mat kòz ayiti tonbe nan sitiyasyon li a men si nou te jwenn sipò si nou te jwenn akadema nou tap fè plis bagay toujou leta nou yo panse avèk jèn yo panse avèk avni peyi a panse avèk avni jèn yo ou konprann paske ayiti nan sitiyasyon ayiti ye a mpa ta renmen pou ayiti rete nan sitiyasyon sa paske mwen wè dejou an jou chak jou k pase peyi a ap vin pi mal ou konprann pa gen kras ameliorasyon k fèt Leta, panse, panse pou jèn yo. Panse pou nou menm. Yo egzile nou toupatou sou latè. Yo egzile Ayisyen toupatou sou latè. Ayisyen pa gen non. Pa gen yon peyi sou latè ou pap jwenn Ayisyen non. Tèlman yo egzile nou. Men nou reziyen nou, nou pran l jan l vini an. Sa fè nou fyè, sa fè w fyè tou. Paske nou menm Ayisyen, drapo nou sot leve byen wo la. Ti mesye nou yo sot flote drapo a byen wo, konprann? Nou pap dekouraje. N ap vanse. Ou menm kap gade video sa pa bliye abone, pataje, kòmante. M wè fanatik mwen yo m wè nou pa la menm non, m wè nou pa la, m wè nou lage m nèt wi, nou lage m nèt sa vle di yo nou lage m pou kont mwen. Nou lage m pou kont mwen, si m vle pran, si m pa vle pran sa se mwen k konnen. Non e pa ka konsa fanatik mwen. Se nou k pou ede m wi. Si nou pa ede m kès kap ede m ankò. Se yo k pou ede m, se yo k pou ede m avanse. Se ayisyen parèy mwen yo ye. Se yon ayisyen m ye pou ede ayisyen pa yo avanse. Se len ede lòt li ye bagay la se tèt ansanm nou kapab. Depi nou met tèt nou ansanm nap vanse nap gen batay la konprann men si nou lagem pou kont mwen map pèdi wi si nou lagem pou kont mwen pap janm pran nou men fòw edem baz fòw edem zanmi mwen sè mwen frè mwen edem konprann pataje kòmante like konprann se yon nan mwayen se yon nan pi bon mwayen wap ka edem. Frèm zanmim sèm anpl love pou nou nou sot chante nan boul figi yo nou sot masakre vwazen epi nou pase vwa sou Jamaïque.